Konprann kisa k yon showbiz, sitou nan kesyon mizikal ayisyèn. Se vre ke nou se moun ki trè kritik, nou se chwa sa nou fè pou nou kritike. Kritike pou ke bagay yo fèt mye, pou ke bagay yo fèt byen, pou ke biznis lan kapab evolye. Bon, se sèten ke kritik nou yo deranje, nou asime, se sèten ke. kritik m yo pa fè anpil moun plezi, nou asime sa. Ebyen nou pral fè yon ti pale de kesyon de ewòd. Nou wè ke anpil moun se dènye tan kòmanse ap òganize ewòd. Yo tout se ewòd ewòd ki tounen kòmsi yon ti boutik tout moun ap fè biznis sa. Nou pa ale lwen pou n vini pre, dabò kisa ki yon ewòd? An ale. An nou avanse. Ki sa ki yon Ewòd? Yon Ewòd, son mo, son mo angle, ki sinifi se yon rekonpans, yon pri, yon ankourajman, yon meday, jan nou ka rele l, a yon ansanm de moun pandan yon ane ki te kontribye, ki te fon bagay kelkon, ebyen, yon gwoup de moun, des akademi, de moun ki spesyalize nan yon domen X, ebyen, moun sa yo deside pou yo rekonpanse des aktè, des artist, kelke swa moun nan, pandan yon ane. An nou ale tou rapid vit sou kesyon de. Kote bagay sa sòti nòmalman? Ewòd, isit Ozetazini, li te kòmanse an 1958 avèk le Grammy Awards, ki te vini avèk se, bon m ekri l pou nou, se nòmalman se te, eeem, paske m te fè ti rechèch pou nou, paske m vle nou konprann, lè m ap kritike pou nou konprann kote kritik mwen sòti, m vle nou konprann. Premye ewòd lan te fèt an 1958. 1958. Isit Ozetazini. Se te. Eeuh. National. Akademi. Ok. A. S. Se premye. Enstitisyon ki te fè yon award se National Academy of Recording Arts of Sciences. M pa konn si m byen pwononse l non, n ap pran l jan l ye a. National Academy of Recording Arts of Sciences. Se premyè enstitisyon amerikèn yo menm ki te òganize yon award isit Ozetazini an 1958. Yo te gen dil avèk plizyè medya tankou ABC, bagay sa yo. E pi apre kelke tan, yo te vin pa gen dil avèk ABC ki son chèn de televizyon amerikèn. Se yo menm ki te konn filme gwo seremoni de remiz de trofe sa a ansanm de moun ki enplike nan sektè mizikal ameriken. Apre dil sa te fini, te gen yon jounalis li menm ki. mnble non misye ki vini avèk American tande se ama se ama ama ki se American Music Award American Music Award se dezyèm se dezyèm gwo seremoni pou rekonpanse Atis ameriken isit Ozetazini ki vini, yo fè l an 1973. Li menm an 1973. Ok. Ok, 1958 se Grammy Awards. Ok, le Grammy. Men isit Ozetazini, Gen 3 gwo, gen nòmalman gen 3 gwo, gwo seremoni pou rekonpanse moun ki nan sektè showbiz ameriken. 3 gwo. Gen sa m sot di an, Grammy Awards, gen American Music Award, e gen Billboard Music Award. Se 3 pi gwo seremoni. Gen plizyè lòt seremoni, nòmalman pou rekonpanse, pou ankouraje. Men, gen yon gwo diferans antre de sa yo, antre Grammy avèk Ama, se de antite ki diferan. Yo menm, yo menm, Grammy an yo menm, yo chwazi moun ki andan sektè sa a, ki se National, ok? Academy, se yon akademi ki reyini mizisyen, pwodiktè, pwomotè, tout moun nou wè nou gen nan sektè an, Se yo menm nòmalman ki fè pati de sa. Se yo menm ki konn vote pou kapab rekonpanse ki moun pandan ane sa a ki te fè anpil bagay. Se yo menm avèk yon pati nan piblik lan ki vote kiyès ki merite yon pri. E tandi ke nan American Music Award lan, yo menm ki di li diferan, li diferan, kisa yo fè? Yo veye kisa w fè sou rezo sosyo. Ok, yo menm yo plis rekonpanse w pou yon kesyon de mizikal, kesyon ou vann plis albòm. Men li plis komèsyal ke sa w pwodui euh, sou le plan, m ta di, èv euh, ou. Ou ka fè yon bèl albòm, yo pa kè de albòm ou fè, yo menm yo deside rekonpanse w pou yon kesyon de komèsyal, konbyen albòm ou vann pandan ane a. Brèf, se ton ti parantèz m te vle fè pou m tonbe nan pano. Pa de pwoblèm. Jodi an nou wè ke gen moun ki vle fè Herod, ke nou aplodi, ke nou ankouraje, nou panse se yon trè bòn inisyativ, se yon bòn inisyativ ke nou menm ki nan medya nou dwe ankouraje. Men pou n ankouraje l, fòk li fèt byen. Nou pa ka paske se yon inisyativ ki bòn, si l mal fèt pou n ankouraje l. An n vini lakay nou. Nou gou pakèt atis ki fè yon ane y ap jwe, y ap monte kannòt, y ap monte bis, y ap pran avyon, y ap jwe, pèdi nwit nan stidyo, fè yon pakèt bagay. Si nou deside pou n rekonpanse yo, nou pa ka di n ap rekonpanse atis yo, se konsa n ap fè l. Donk fòk gen moun tankou m. ki pou denonse bagay yo. Paske, m pral pale de seri bagay la ki m konnen pral deranje kè anpil moun pral fache. Nou dakò sa, nou menm nou konnen konsa m ye, lè m ap pale m pale. Pa gen pwoblèm. Dabò, yè swa nou wè te genyen yon seremoni de remiz de trofe ki fèt a yon ansanm de moun ki yo di ki nan sektè a. Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Premye bagay pou nou mande, Premye bagay pou nou mande, ban m efase sa a dabò. Ban m efase bagay sa a. Ok. Premye bagay pou nou mande, fò nou konnen, ok. Sou ki kritè yo chwazi bay yon moun yon trofe? Nou bezwen konn ki kritè. Nou bezwen konnen dabò kisa atis la pandan ane an, kisa l pwodui. Eske sa l pwodui an, li rive sou lansanm de piblik la. Sa enpòtan. Si nou di n ap rekonpanse atis, nou genyen nan sektè an diferant kategori de mizisyen. Nou gen plizyè janr miziko. M panse ke si n ap ankouraje, fòk nou ankouraje yo. Jodi an nou pa kab pale de mizik ayisyèn nou rezime l tou senpleman an konpa. Yon nèg k ap jwe rara Leyogàn, k ap jwe rara Latibonit, li fè pati de mizik ayisyèn. On nèg k ap jwe rap, k ap chante rap ay, rap kreyòl, se mizik ayisyèn. Yon nèg k ap jwe rabòday, se mizik ayisyèn. Gwoup rasin nou yo nòmalman, se mizik ayisyèn. N ap dakò avè m ke. Mizik Ayisyen an l pa ka konpa tou senpleman. Si jodi an n ap pale de rekonpanse, ankouraje, onore atis nou yo, nou pa ka pran yon ti kategori nèg epi nou jete tout majorite a. Li pa posib. Paske lafè an se pa kesyon de twofe an. Paske se pa yon twofe fèt an nò. Se pa yon twofe ou ka vann. E pa yon twofe ou ka fanyen avè l. Se jis ankourajman. Men si l ap fèt ankourajman, fòk nou menm ki se medya. Fòk nou kale je pèp lan pou n konprann ke sa k ap fèt lan èske l byen fèt oubyen l pa byen fèt. Sa k te fèt yè la a, li pa gen anyen pou l wè avèk yon ewo. Nou dakò avè m? Sèl bagay ki bon ladan l se inisyativ lan. Sèl bagay ki bon nan sa k te fèt yè lan, sa yo rele Haitian Music Award lan, se sèlman inisyativ lan. Men lòganizasyon antanke tèl, Li pa bon de A a Z. Se la rezon pou lakèl mwen menm nou te depi nan mwad Out, m te deside retire kò m paske m te gentan wè dè l depa li pa bon. Fò m di nou o prim abò ke majorite moun ki nan òganizasyon se zanmi m. Ok. Men m toujou make sure ke pandan yo se zanmi m nan djòb pa m nan fò m fè l. E pa paske yo se zanmi m ou fè tenten epi m ap wouche pou ou m pa ka fè l konsa. Nou antann nou sou sa? Ok, an nou ale. Eske n ap fè yon ewòd? Nou vin fè l Ozetazini, nou pran ti grap moun ki ladan yo, majorite ladan Etazini, ou di se Haitian, ok, Music Award, Haitian Music Award. Eske a Pari, an Frans, pa gen Ayisyen k ap fè mizik? Eske sendomeng pa gen ayisyen kap fè mizik? Eske chili, brezil, kanada, on pakèt kote pa gen ayisyen kap fè mizik? Si nap di ke nap fè bagay pou etazini, pa gen problem, nou ka kompran. Men si nap fèl pou lansanm de sektè mizikal lan, nou pa kap pran moun ayiti, moun etazini, nou pa pran moun kanada. Nou pa pran moun Lafrans. Tandi ke Lafrans gen anpil gwoup Ayisyen k ap jwe. Yo pa atis tou. Si n di n ap ankouraje, n ap rekonpanse, men gwo pakèt gwoup la ki konn fè bèl kanaval, kote yo? M panse ke medya yo fayi a misyon yo. Kounye a, premye bagay lan se ki kritè? Kritè de pou n chwazi tèl moun kòm nomine. Lè nomine. Sou ki baz on moun nomine? Mpa konnen. Nou pa konnen. Paske vòt lan tout sepleman pa ka fèt sou rezo sosyo sèlman. Li pa ka fèt sèlman sou wèb sato. Gen plizyè moun nan sektè an ki dwe kontribye pou pèmèt aske sa na fè an kredib. Le mo se kredibilite. Sak te fèt yè swa an no ke kal pa kredib. Nou wè son bagay ki sanble yon biznis. Gen bagay m chwazi poko di kounye a. Nou wè son bagay ki gen biznis ladan l. Nèg yo deside fon bagay son lòbèy. Sak fèt la son salopri. Nou konn lè m ap pale m pale klè. M pa pale bay sak fèt la son salopri. Pou plizyè rezon. Pou plizyè rezon. Kesyon kounye a mwen menm pa chak. Paske gen lòt gen ti pwen m pral vin avè yo. M ta renmen konnen. Ministè kilti, sou ki baz yo pran lajan taks leta a, peyi a, popilasyon an, pou yo vin nan fè, vin ankouraje salopri ki fèt la a? M ta renmen konnen. Tandi ke menm ministè kilti sa a, ki sa l fè pou atis k ap ekri? Atis kap chante, atis kap danse nan peyi a. Atis ki gon bwa gita nan men l nan ghetto yo. Atis ki an pwovens yo. Kòm si ministè kilti an lajan sa l pa ka, li pat ka envesti l pou pèmèt aske yon pakèt talan nou gen nan peyi an ki ekspoze a la dwòg, a la vyolans, a la pwostitisyon. Donk nou deside mesye nou pran kòb peyi an, nou vin fè gagòt avèl, dòmi nan otèl, dòmi a bouzen, pran plizyè fanm fè cho madivin pou nou! Kounye an, nap pale. Map pale avèk ministè kilti. Pa gen pwoblèm. Sa e kesyon. Ok? Sa e kesyon map poze nou. Nou pa ka pran lajan peyi an, nou vin gaspiyel nan Florida. Ok? Eske nou tandem byen banm verifye banm verifye banm verifye Alright ok nou la Sa se kesyon nap poze toujou Sa se kesyon nap poze toujou Nou pa konnen nan ki tayt, nou pa konnen sou ki kritè yo chwazi yon atis. An nou an nou pran plizyè kategori, si nou di bon n ap pran top chantè. Bon ban m fin efase bagay sa a. Ok. Nou di se. Nou di se atis n ap rekonpanse pou bagay yo fè pandan yon ane 2016. Pa gen pwoblèm. Paske lè w ap fè yon award, fòk ou kòmanse depi premye janvye 2017 la. Fòk ou gen moun ki la pou sa, de moun ki kredib. Nou pa ka pran ansanm de fanm nou anndan òganizasyon award ki fèt yè lan. W ap jwenn gen fanm ladan l k ap kouche a pwomotè. Kap kouche avèk atis. Serye map pale avè nou la. Nap jwenn fanm ki andan òganizasyon ki fè Ewodyè an, kap kouche avèk pwomotè, kap kouche avèk atis. Ki krediblite moun sa yo pral genyen pou yo chwazi tèl atis? Mwen menm, mwen genyen yon yon medya ki te ekri m pèsonèlman pou m te fè pati de jiri nan moun ki pral chwazi atis pou nomine. M fin fè lis mwen. E ou an, tout fi bagay, m chwazi lis mwen. M ekri m di yo, you know what? M apresye ke w fè m konfyans pou m fè pati de manm jiri de award ou vle bay ane sa. Men m pap ka ba w lis pa m nan paske m vle kenbe travay m ap fè an, travay de neutralite an, enpasyalite an. M pa vle l afekte travay mwen an. M pap ka patisipe ankò. Osi senp ke sa. Osi senp ke sa. Jodi an kounye an, si nou pran manman nou, papa nou, kouzen nou, sè nou, nou mete nou fon ti gwoup de moun, nou di m pral fon kòb sou non atis yo, m pa gen pwoblèm non pou fè kòb la. Paske sa nou fè a, li koute lajan. Y a pa de pwoblèm. Men si n ap fè l pou n fè kòb, fòk nou fè l byen. Paske fòk nou konprann ke se pa tout nèg ki ti visye. Fòk nou konprann ke se pa tout nèg ki pè nou. Fòk nou konprann se pa tout nèg ki bezwen vwayaje. Fòk nou konprann e pa tout nèg ki ti sousou. Fòk nou konprann sa. Fòk nou konprann sa. Jodi an, m ap pran yon parantèz rapid, paske, paske sa m ap di yo, m prale vit pou m pa twò long. Jodi an, lè m gade medya ki deplase sot Ayiti, majorite ladan yo, ki sa n tande yo di? Di m ki sa n tande yo di? Yo pa ka pale. Poukisa? Paske, se yon zanmi ki envite yo vin yon ti ivent, Nou pa wè pi fò moun sa yo se foto y ap fè. Donk medya yo te vin fè foto. E poste yo te vin poste, yo pa te vin di nou egzakteman tèl atis yo bay yon award pou tèl bagay, èske l merite l ou pa. Yo pa te vin veye ki soulye ki te nan pye atis la. Se sa pou nou vin veye. Nou pa te vin veye ki jan tèl atri e tèl chantez te abiye. Kiyès ki te abiye l? Kiyès ki te fabrike rad ki sou li an? N ap fè medya mesye? Mesye dam se medya n ap fè? Ou byen n ap fè chowòf sèlman? Nou ka fè chowòf se chobiz pa gen pwoblèm men si n ap fè l fò n fè l byen. Kounye a kategori m ap pale an n di chantè si n ap ankouraje fòk nou ankouraje nèt si n ap fè ewòd fò n fè l byen an n pran tòp chantè si n ap pran tòp chantè pa gen pwoblèm tòp chantè. Ok top chanteur. Gon paket bagay ki pral antre an ligne de an ligne de compte poun ki pou ka di kiyes ki top chanteur. Si yon neg gen 2 3 ans li pa an aktivite. Ou byen neg la fon mizik li chante yon mizik menm madanm lakay li pa renmen mizik lan. Vwa pou nou zot animateur de radio, vwa pou public lan pap chante mizik la. Pa gen problem. Ou di yo pran Top Charter. Gon pakèt bagay ki pral antre an liy de kont, jan nèg la konn chante a, jan nèg la ap kòmsi ap vibe nan yon mizik. Èske mizik lan rive sou tout moun? Èske mizik lan fè anpil bri nan radyo? Èske l fè bri sou rezo sosyo? Etc. Èske nou pral pale de prestans atis la, chantè a? Enpak li sou piblik li? enpak li sou biznis lan pandan yon ane. Men si se yon nèg ki fè yon grenn mizik, li chante yon kote fè yon grenn mizik, kou l tande ane pral fini oubyen kou kanaval pral rive l fè yon mizik, epi li rele yo, nou di nèg la, bay nèg la yon ewòd paske se best chanteur de l'année. Èske nou serye mesye? Nou pa serye. Si n ap bay rekonpans mesye, si nou di n ap bay rekonpans, pa vre? Nou pa ka fè l sèlman tou a chantè. Nou pa ka fè l sèlman pou albòm. Nou pa ka fè l sèlman pou fanm. Gon pakèt moun nan sektè an nou pa rekonpanse. Kote tanbourinè yo? Tanbourinè yo tou pa ka gen top. Nan fon bagay, nou fè 5 nomine. Nou chwazi 5 atis. Men pou w nomine yo, ou pa ka nomine l an fonksyon de relasyon w avèk atis lan. Ou pa ka nomine yon gwoup an fonksyon paske ou byen avèk gwoup lan, ou vle l ba w bal pou ane an, ou vle l fè yon bal pou ou pou ane an, epi ou di a, m ap nomine w. M panse gen yon gwoup pakèt cho nan peyi an ki gen anpil ekout, ki gen de moun kredib anndan cho sa yo ke m pa bezwen menm site yo, se de cho ebdomadè anpil ladan yo ye. Gen anpil animatè. Gen anpil moun k ap envesti kòb nan biznis lan. Ok, m panse nou ka fè apèl avè yo pou n mande yo mande yo vote. Ba yo yon lis oubyen ede nou fè gen nomine yo. Bon, m pa ko janm tande nou fè top guitarist. Kòmsi, guitarist yo tou pa atis? Top kibòdist, nèg yo pa atis? Top gongis, kote yo tou? Yo pa merite rekonpanse? Bon mesye, nap chwazi mesye, gen pil nèg la kap envesti lajan nan biznis lan pandan dè zane. Gen nèg ki ve envesti an pil kòb pandan yon ane. Nan fè festival, fè an pil bal. Nèg sa yo, fè an pil lajan, bwase nan biznis la. Ki rekonpans nèg sa yo jwenn? Nèg a Paris, nèg Canada. Nèg ayiti yo pakèt lòt kote yo pa bezwen rekonpans tou mesye? M ta renmen konnen. M bezwen konnen poukisa nou pa poukisa nou pa rekonpanse ti mesye k ap fè rap yo tou? M ta renmen konnen poukisa? M ta renmen konnen poukisa gwo pakèt gwoup rara bann a pye nan peyi an Yo pa janm kòmsi valorize yo, rekonpanse yo. Poukisa? Èske se yon bagay moun a souliye oubyen nèg ki gen kòb, nèg anwo, nèg Petyonvil? Kòm se nèg Petyonvil, mwen menm dema male odsu de la mele. Èske yo menm tou yo pa atis? Bon, gen medya yo menm, gen medya nou konn kijan yo ye yo menm. Yo gen radyo, yo gen jounal, yo gen tout bagay. Yap fè afè pa yo. M pa menm bezwen rive la. Nou konprann sa. Sa pa deranje anyen. Mwen menm map pale de rekonpans ke. Nap bay atis fason pou yo bay. Nap pran lè kategori, chantè, mayestwo, gitaris, tanbourinè, gongis, manadjè, pwomotè, ok, jounalis. Si nap pran animatè, nou pa ka fè sektè animatè konpa. E sèl animatè konpa gen nan peyi a? M pa konprann. E sèl konpa moun tande nan peyi a? Donk, si w pa animatè konpa, ou pa animatè? E lòt animatè yo tou kap fè lòt bagay yo? Kòman yo pa mete rekonpanse? Mwen menm, nou konnen tanperaman m, deja m pa bezwen moun rekonpanse m, dayè m ap tou di sa la jodi an la. Pa menm pran chans voye anyen ban mwen, m pa bezwen okenn rekonpanse, piblik lan ap rekonpanse m. M pa bezwen moun nomine m nan anyen! A pati w do jou di, jis a ane m fini, pa nomine m. Pa ban m rekonpanse. M pa bezwen. M klè? M klè sou sa? Kèlkeswa moun nan, tande byen, m pa bezwen rekonpans, m pa bezwen ewòd pou vin pran si vin fè m dòmi pou di m pa pale. Pa bezwen. Sepandan, on moun ou mande m ide, w ap fè yon bagay paske biznis lan pa pou on moun li ye, li pou tout moun. Sa k ap fèt la pa pou on grenn moun. Nou dakò? On moun mande m ide, m ap pataje ide avè w, sa se klè, m pa gen pwoblèm ak sa. Men, piga yon nèg vin panse ke ou pral achte m, oubyen amadwe m, fè m dòmi, li vin ban m ewòd, oubyen vin nomine m pou m pa pale. Pa pran chans, m ap fè w wont avè l. M toujou di nèg sa, pa ban mwen, pa bezwen ban mwen. Si w bezwen ban mwen, si w bezwen ban mwen ewòd, men sa w ka fè kounye a. W ap fabrike yon ewòd ki fèt an nò, ki vo bon ti lajan, kòb sa kounye an, Map vann ni lajan sa. Ma fon lekol mizik site soley. Ma fon mizik lekol bele. Si w neg vle ban mwen wot ok. Wap bete l ofel an or. M ka vann ni pou 30, 40, 50 mil dola. Map vann ni. Kob sa koun yam pral konstwi kek lekol nan peyi ya. Pou iti lot moun. M pa bezwen bay an bwa. Nye nan sal ye an pou vin fèm vin fèm dòmi negatif m tou pale nou kè bel nan men nou ann avanse nou ta pale de kategori kote kategori tanbourinè yo nou va pou sa pou sa n pa valorize tanbourinè nou yo yo pa moun tou yo pa atis donk se sèl nèg ki chante devan kap kap ki kanpe devan se li menm sèlman ki atis kote nèg kap kap fè son pou djaz lan. Nèg sa yo, yo pa moun tou yo menm? M ta renmen konnen. Kote manadjè? Anpil ladan yo, podyab, se kòb pèsonèl yo. Kòb travay yo, kòb pay check yo. Yo pran y ap envesti nan djaz. Ede djaz la fè albòm, san sponsò. Nèg sa yo pa merite rekonpanse? Paske gen bagay m pa menm bezwen, m pa menm bezwen vin la pou m eksplike nou paske nou konnen yo deja. Sof ke, se pou montre pèp la ke nou se yon bann blofè nan biznis lan. Chans pou mwen m pa bezwen zanmi nou. Chans pou mwen m pa pè nou. Donk, lè bagay la dwe pale, fòk mwen pale. Kote kategori de moun sa yo? E kesyon sa m ap poze, kote yo? Yon Erod mesye. Yon moun al nan Herald, majorite nèg kanpe deyò ap fè foto, m jwenn anpil moun k ap ekri m ke yo trè desu de sa k te fèt la paske yo pa renmen yo, moun k ap host yo, yo pa, moun yo pa la hotè, se zero bare, moun k ap fè Herald lan li bay tèt li Herald. Pa egzanp m ap fè La Planta Show Herald epi m bay tèt mwen Herald. M pa konprann. M ap fè Herald, La Planta Show Herald epi m bay tèt mwen Herald? Yon ensans. Medam e mesye, nou gon biznis ki tankou boutik. Tout nèg vle fè afè pa yo, tout nèg panse yo se gangster, tout nèg panse yo se mafya, tout nèg panse yo gen kòb, yo gen zam, yo gen geng, yo ka fè tout bagay. Sa depan. Sa depan. Nou som an 2017, si nan fè biznis, ann fè bon biznis. Si nan fè bagay boutik, an fè bagay boutik, pa gen pwoblèm. Si nan fè bagay boutik, pa gen pwoblèm. M ta renmen konnen kounye a la. Medya ki deplase yo, ki sa yo pral di? Èske y ap fin tann y ale Ayiti, kounye a yo lib, yo ka pale oubyen yo pa ka pale la, yo pral fout yo deyò nan otèl la? Èske yo lwè ki bò laprès ye? Nan ki nivo laprès nou ye? Mwen menm m pran angajman m deja. M pran angajman paske yo pa renmen m. Bagay la se yon kesyon de RRN. Renmen m renmen m nèt oubyen rayi m rayi m nèt. RRN. Rayi m rayi m nèt, renmen m renmen m nèt. Kounye a, an nou poze tèt nou kesyon pou se afè Erod. Pase bagay Erod la anpil moun konn sa l ye m pa menm bezwen. M te vle just moutre nou ki diferans yon, ki sa l ye. Si n ap rekonpanse moun. Pou moun ki vann plis album, moun ki jwe plis, moun ki fè plis moun, moun ki gen hit, moun ki gen yon pakèt bagay, m panse ke fòk nou fè l byen. Jan l ap fèt la, s on gagòt. Tout moun ap fè award, youn nan award yo pa kanpe sou anyen, youn ladan yo pa kredib, epi nou jwenn yon ti sektè de moun. Sa k pi fè m mal la, se kòb leta a, e m pa p bay manti aktyèlman la gen anpil moun ki fache paske se Etazini li vin fèt. Poukisa se etazini vre. Son bagay ki grav pou ayiti. Poukisa pa fèt ayiti. Poukisa radio tele karayib avek tout le group nouvelis yo de gro pi gro media kou nan vin gen group sinyal FM se 3 gran media yo pa ka fè yon ewòt serye. Sak pase la nan peyi a la. Eske media sa yo dun pa yo pa responsab. Mwa japatyen o group karayib. Men, sa pase gwoup Karayib avèk tout Le Nouvelliste, tout gwoup Sinyal yo pa ka met ansanm pou fon Ewòd serye? Fè apèl yon pakèt nèg serye nan peyi an ki nan sektè mizikal la lontan. Rele yo pou mande yo ekspètiz yo, yon nèg tankou Philippe Saint Louis, yon nèg tankou Jessy. Fè apèl a Fred Lizer. Fè apèl a Adolphe Janvier. Yon pakèt moun nan sektè an, rele yo, mande yo. Mande yo ekspertiz yo, mande yo sèvis yo. Sa pase la a? M pa konprann sa pase la a. Eske nap kontinye an 2017 pou nap fè boutik toujou? Epi mwen menm m gon mikwo, epi m rete m kwaze bra map gade nou kap fè betiz sa nan figi moun la a? Rigolo nou tout konnen se e ti frè men zanmi m. Ki rapò sa genyen ak sa nou ba li an? Men m pa konprann tou Rigolo kontan. M pa konprann. Wi mwen si m tap bay m tap bay Rigolo top best TV host yes men kesyon konpa Rigolo pa fè show konpa Rigolo pat dwe menm pran l non son wont wi sa Laurent Lamothe vin fè la kisa ki sipò Laurent lè l te premye minis li te bay a kilti ayisyèn nan kisa Laurent Lamothe te fè pou kilti ayisyèn nan kisa l te fè pou atis ayisyen yo Konbyen bous detid li te bay atis yo lè Laurent Lamothe te premye minis? Di m! Di m! Lè Emmanuel Menard, si m pa twonpe m, lè l te direktè TNH oubyen ona, konbyen prè li te bay, ona te bay atis yo oubyen djaz yo? Di m! Poze tèt nou kesyon, di m! Konbyen kòb Emmanuel Menard te prete atis? Epi ou wè TNH ladan l, yon pakèt medya ladan l, dyòl yo fèmen paske poutèt biyè davyon, poutèt plat manje, yon pakèt animatè. Mesye nou son bann visye, m pa gen respè pou nou. E n pa bezwen zanmi m, nou pa ka zanmi m, sa p ap regle m yon mèd! You know me. Pale avè m. Èske 2018, nou pral fè yon ewòd konsa? Si n ap fè yon ewòd, fò nou pran tout kategori nèt. Ki gen nan sektè mizikal Ayisyen nan. Nan sektè mizikal Ayisyen an. Padon. Tout sektè nèt. Nou pa ka pran konpa. E rapè yo. Yo pa moun. Yo pa atis. An pase yo nan geto. Yo pa moun. E djaz ki an pwovens yo. Yo pa moun. E atis ki yo a Pari, Kanada. Yo pa atis tou. Mesye toutan. Nap fè betiz nan biznis lan, map denonse nou. Nou wè gen, nou wè gen kote mwen antre ladan l? M te ka fè anbasad amerikèn arete anpil nan nou. Wè, wè gen kote mwen antre ladan l? M te ka fè anbasad amerikèn arete anpil nan nou. M pa rive la. Paske nou konnen m konnen. Nou konnen m konnen m te ka fè anbasad amerikèn mare nou. A swiv. Si n ap fè biznis lan mesye, an n fè biznis. Si n ap fè chobiz lan, an n fè chobiz lan paske gen anpil moun nan biznis la k konnen. E la mwen, mwen menm m pa konnen anyen, se aprann m ap aprann. Gen yon pakèt nèg ki nan biznis la ki serye, an n, an n, an n mande yo ekspètiz. W ap vin di m ke ou fè Ewòd, li son siksè. Siksè nan kisa? Nan kisa siksè a la a? An, sa se Ewòd nou te fè la a? Se depi kounye a, mwen menm, m ap di nou sa onètman. E wòd la pa dwe kraze non. M pa vin la m pale pou l kraze non fòk li rete la. Okontrè m ta renmen ane pwochèn aprè m fin gade kote nenpòt kote m ta ye nan mond lan m wè l, m di omwen yo ta aprann. Paske se sèten ke nou envesti anpil lajan. Si se biznis nou vle se kòb nou bezwen fè. Si se lòt bagay nou bezwen brase sou do e wòd la pa gen pwoblèm men fòk li fèt byen. Fòk li fèt byen. Paske gen anpil jèn atis la, fò gen yon respè, fò gen yon respè pou yo paske yo fè anpil efò. Gen yon pakèt, gen yon pakèt jèn ti djaz la, eske nou, eske nou ankouraje yo? Ki ankourajman nou ba yo? Sa Laurent Lamothe vin fè la a? Nap chache relasyon pou lè l vin pre, lè l vin prezidan, pou yo ka ba nou djòb anba? M pa konprann. Bagay sousou sa fò nou kitel nan showbiz la nou twò sousou nou san figi nou visye nou san figi m pap janm gen respè pou nou e m pa vle zanmi nou deja m di nou sa deja mwen menm m pa vle zanmi m pa bwa nèg m pa vira nèg m pa tcheke fanm nèg e menm si m ta tcheke fanm ou e fanm ou e pale fanm ou e pa ban moun pale avè l ok m pa vira nèg kote m vire nèg pa konnen e menm si m ta menm si m ta pran fanm ou ou pa ka vin di m anyen a fanm ou pou w pale m pa bezwen di w jan l ap fèt la an 2017 lan li pa bon. Konsi, pa fik fwa menm si defwa l ba yon nèg ki anpil dezòd. Men son nèg dèfwa tèt li cho. Men son nèg ki fè anpil efò a disip. Son nèg ki fè anpil efò a gabèl. Li pa mete ankourajman. Jesse Alcal pa mete ankourajman kòm manadjè. E zanmi, pa zanmi mwen menm. Pa bezwen konn anyen de yo, pa zanmi m. Men yo mete ankourajman. Gon paket ti djaz Miami la, yo pa mete sipò. Yo pa mete ankourajman? Konpa gen djaz Montréal la pa mete sipò? Epi nap vin pale de etchèmay, nap pran woulib sou do etchèmay, kòm si nap fè bagay pou onore atis pandan se biznis nou nap fè anba anba. Nou konnen m konn biznis lan m pa vle di l la kounye a. M kite l pou nou pou pi devan. Li pa posib pou an 2017 nap fè sa nap fè a. Ke nou fache nou fache nan kanson nou. Nou fache nan pantalon nou, paske brele laplanta deja. E m pap janm gen dlo nan bouch mwen. M panse ke an 2017, gen medya fòk nou pran responsabilite nou. Tankou gwoup Karayib, gwoup Le Nouvelliste. Mesye nou pa ka kwaze bra nou pou n kite bagay la fèt konsa. Pou n kite vakabon, vakabòn ap kreye dezòd nan biznis lan. Kiyès k ap viktim? Atis yo. Nou pa wè lè m konn kritike atis yo, nou panse rayi m rayi yo? San yo menm pa egziste. M kritike yo pou fè plis efò. Eske sa se yon ewòd li ye? Kategori yo pa gen kategori, kategori pa defini, pa gen anyen ditou. Yo chwazi de twa moun. Kòm si pa gen yon pakèt jèn animatè Ayiti, pa gen yon pakèt jèn moun k ap prezante televizyon an Ayiti. Nou bezwen ankouraje jèn yo tou. Li pa ka tout tan se la planta, li pa ka tout tan se lòt moun. Gon pakèt lòt jèn ki gen talan tou, fòk nou ankouraje yo pou ka kontinye avèk metye a, se yon metye ki ekstrèman difisil. Kap pase la a? Je vous ai à l'oeil. Mwen genyen nou, nou sou kontwòl mwen. Wè la a? M pa pale. M gen anpil bagay m ta pral di wi. Wè, gon pakèt bagay ki ekri la a. Gon pakèt bagay m ta pral di. M chwazi pa di yo. Mwen di ankò sa k te pase la yè lan, sa pa Erod. Se yon salopri nou òganize avèk zanmi nou, baz nou, epi ministè la ki di pran lajan peyi an, e fòk le, e se palman, pa palman, pa gen, pa gen, pa gen komisyon kilti nan, nan palman an, fòk nèg yo ka jistifye lajan yo tou wi. Sou ki kritè nèg yo chwazi vin fon bagay Ozetazini yo pou bakòp li? Sa k fèt la menm? Ki rapò l gen a peyi an? M pa konprann. Mwen m son sitwayen ayisyen. M peye taks. M gen dwa pale. M ka mande kont wi pou lajan m peye a. Ok? Ministè la kilti pap sipòte jèn yo. Yo pap fè anyen. Yo pap itil anmèd nan peyi an. Epi pran lajan peyi an vin gaspiye avèk ti zanmi yo bò isi an. Epi koupe bouzen nan otèl. Fè cho madivi. M rele laplanta. Tout moun kenbe la.